Ayisyen de partou bonjou bonswa nou kontan pou nou rantre lakay ou ankò jodi an pou ke nou kapab kontinye avèk seri de emisyon ke nou ape fè sou peyi nou se Ayiti jodi an nou vini pou ke nou kapab e parle avèk le parlement haïtien mes amours nou vle remèsye tout moun ki tande nou ki gade video yo epi ki fè pase mesaj yo bay lòt moun surtout les concernés nou diw mèsi pou sa e nou mande w pou kapab kontinye fè sa men nou mande w pou pa pesimist dame ke tou les Haïtiens yo optimist en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Pa konprann ke bagay la ka rete konsa non. Gen moun kap panse, gen moun ki ta renmen ke sa chanje, se sèlman yo pa nan pozisyon pou sa. Sa vle di ke gen de bagay ki kapab fèt pa konprann ke peyi sa pap chanje se nou ankò kap mete madichon sou do peyi a paske peyi a kapab chanje se nou k pou chanje pou pèmèt sitiyasyon yo chanje se sèlman nou menm ki pou fon efò tankou nou di ke jodi a nou vle parle avèk le parleman ayisyen Mesye Palemantè yo, ke se swa ou nan Chanm Hot ou Chanm Bas, les Senatè e les Depite, ebyen jodi an, nou vle fè yon ti pale ansanm avèk ou. Non pa mwen se Jonas Semexan, mwen se yon nèg ki renmen peyi m anpil. M se yon nonm ki renmen deba, m se yon nèg ki renmen diskisyon, e anfen, M pa yon palemantè, men m panse ke si m te nan pòs sa a, monchè, genyen de bagay ke m t ap renmen fè. Paske m renmen, m renmen diskite, sitou avèk moun ki ka diskite, sitou moun ki genyen lar sa a, ki kapab, ki, ki gen des arguments. M ape di nou, mesye dam e senatè ak depite ayisyen yo, Ke m ape gade de bagay sou medya sosyo yo ki vrèman fè nou plis wont nan peyi a, se plis wont peyi a ke nou fè kote ke mwen wè ke gen de bagay ke nou

Lè yon lòt moun li pale epi yo mande adezyon yo, yo mande yo avi yo, epi ki sa nou panse, epi moun nan di a, mwa j'approuve, oubyen lòt mo ki sinonim avèk mo sa, sa vle di j'accepte. E an kreyòl ou ta di m'aksepte, m'apwouve l. Men li l pa gen anyen pou l di, sa vle di l pa gen agiman pou ke l diskite avèk moun ki fin pale a. Se sa yo rele j'approuve la oubyen j'accepte des mots de ce genre. Ebyen, se sa mwen ki parèt la nan parleman, m kwè se senkantyèm asanble, m pa konnen jan yo rele l la, ebyen ki genyen la aktyèlman. Sa ki pase mesye, m ap di nou sa. Nou se des elus du peuple la. Li di ke se, se, ko ko vle l ko pa vle l, keseswa, kelkeswa tip de pèp ki mete nou an, e, ebyen se kanmenm se pèp ki mete nou. Sa vle di ke travay nou vin fè a se travay pèp, se pa travay pa nou, se pa travay prezidan ke nou vin fè. Menm si w te patizan prezidan, menm si w te zanmi prezidan, menm si w te frè prezidan an, si w se yon moun ki gen dignite, si w se yon moun ki genyen ebyen karaktè, ebyen ou pa al vin konprann ke ou pral paske prezidan mande w pou fè tèl bagay pou w fè l non. Ou se yon elu menm jan avèk prezidan an. Yo vini, nou tout se nan pèp la n soti. M ap gade nou, pa genyen youn nan nou ki soti ebyen nan nan nan nan nan klas se nan premyè klas. E e m ap gade m ap gade m ap menm mande mwen si gen nan nou ki soti nan nan nan nan dezyèm klas la. Veut dire que nou tout se moun nan pèp la ke nou sòti, chans pou nou, honneur pou nou, ke nou arive nan pòs sa. Mwen menm toujou konsidere ke les senatè, les depite, se se sa m rele krèm peyi a. Se de moun ki byen fòme, se de moun ki byen enstri, se de moun ki genyen e byen ki ka reprezante peyi a, se sa m panse ke mwen menm lè yon nonm senatè ou depite. Sa vle di ke nou se de moun ki reprezante peyi a, e nenpòt ki kote ke nou ta rive nou reprezante peyi Dayiti. Mwen m ape wè ke nan fason ke n ape aji la a, m ap mande m kiyès moun vrèman ke nou vin reprezante. Nou pa oblije le fè ke yo voye yon bagay ba nou pou nou oblije reponn pozitivman. si bagay la pa bon pou peyi a, paske lè son kesyon de peyi nou vin defann, son kesyon de pèp ke nou vin defann, e vin defann pèp la se pa ni nan goumen, e pa pe di nou sa, e pa ni nan goumen, ni nan fè bri, men nou vini dan le dyalòg, dan la diskisyon, e byen dan le deba, e pi nou vini pou nou defann pèp ayisyen, pou nou defann peyi a, pou nou fè peyi a genyen yon lòt vizaj. Nou pa bezwen nan goumen pou sa. E moure nou bay de trè trè trè trè movèz imaj pou peyi a ki deja gen yon movèz imaj deja sou tèt li. E peyi a deja gen de gwo kritik sou tèt li deja, n ap mete plis ankò kote m wè n ap goumen, ap rale, se fight k ap fèt. Se batay k ape fèt nan. nan paleman olye pou n chita pou n diskite pou nou wè kisa ka ekoute nou tout ki vin la nou vini pou n defann yon koz la koz di pèp ayisyen la koz di di di di di di di peyi a donk pa gen yon lòt bagay ankò si se enterè pèsonèl nou nou vin defann sa se yon lòt kesyon men lè sa nou pa rele senatè ankò nou pa rele depite ankò m pa konn ki non nou pral bay tèt nou E men wòl yon depite, yon senatè, li vini pou ke bagay yo ka fèt d'une manière équitée, yo kapab fèt dans la justice, li vini pou ke yo ka, yo genyen zye sur l'exécutif, yo genyen zye sur la justice, yo genyen zye sou tout sa kap pase nan peyi a. Se wòl nou sa pou pèmèt ke peyi a byen fonksyone. Donk, m pa konnen si nou aprann ki sa ke nou aprann antan ke depite, antan ke senatè, men m ta renmen fè nou konnen ke gen de rechèch ke nou ka fè pou nou konnen wòl nou antan ke senatè, antan ke depite. Nou fè twòp wont nan peyi a, nou fè twòp wont, nou vin mete wont lan plis ankò lè m ap gade nan medya sosyo yo, pou m wè ebyen sitiyasyon parleman ayisyen an sa fè wont anpil pou wè ke de senatè de depite kanpe ap goumen antre yo de moun ki ta dwe chita pou regle zafè peyi an donk nan yon mond sivilize nan yon peyi kote moun sivilize ou pa ka wè jan de bagay konsa.

M panse ke li enpòtan pou nou menm nou konnen ke nou se de moun e ki ke moun fè konfyans, ke pèp la mete konfyans sou nou e yo voye nou ou konprann. Bon mwen m ekoute, mwen m mwen wè ke an Ayiti aktyèlman yo minimize la kesyon d'edikasyon, yo minimize la kesyon moun ki fòme, moun ki gen fòmasyon, moun ki enstwi. Men li trè li trè grav, sa vle di se la nou ta kapab di si l sa rete konsa peyi a pa prale nil pa paske nou menm ki gen pitit senatè depite yo nou voye pitit nou lekòl poukisa nou voye yo lekòl nou voye yo lekòl pou ke yo kapab vini demen si Dye ve ranplase e moun ki la yo pou sa ka vin pi bon sinon si sa pat konsa moun nou ta mèt fèmen lekòl. Nou ta mèt fèmen lekòl mesye. E gen parlement bezwen argument poul diskite. Yon parlemantè li bezwen argument fòw gen argument pouw diskite fòw genyen yon mo a dire fòw genyen yon mo pou plase e pou fè tout moun tande lè nou nan chanm lan fò youn ka tande lòt opinionw pa oblije menm jan avèk pam Sa wap di pa oblije menm jan avèk sa map di. E sam panse pa oblije menm jan avèk sa ke w panse. Panse yo yo sipoze yo yo diferant, se nòmal e se sa ki fè lavi. Mentenan, eske je la posibilite, je se mwayen mentnan de te konvenkr avèk mè mo

M pa konnen vrè non li, men se non sa a m konnen. Si m pran non Don Kato, Don Kato li ap di de vrè bagay nan pandan l ap joure a. Pandan l ap joure a, li di de bagay ki vrè. Men Don, m ap di w yon bagay, si ou te chita kalmeman, avèk de zagiman pou te ap sansibilize mesye yo, pou ta fè mesye yo konnen Ebyen mesye tankou m m tande w di yon bèl bagay ou di konsa ke mesye nou pa ka rive konprann pou n gen 7 milliards de goud pou le parlement kisa nou pral fè avèk kob sa pandan ke pa genyen yon goud ki disponible pou site solèy se yon trè bèl bagay ke w di men m ba w garanti si w te poze w te chita oubyen w te gen kanpe e kalmeman w tap pale pou w tap sansibilize mesye ou tap genyen yo wi. Ou tap genyen yo e gen lòt moun menm ki te vle pran lòt wout ebyen yo tap oblije pran menm wout ansanm avèw paske se nòmal paske yon peyi ke tankou peyi nou ki pa gen anyen yon peyi yon pèp ki fini yon pèp ki paka manje yon pèp ki nan yon sitiyasyon yon pèp ki rive paka manje se yon dènye eta ke nou ye se nòmal kòman k fè nan yon bidjè Yon peyi ke ou tout zòn defavorize yo pa gen anyen pou yo, pa gen anyen vrèman nan bidjè a pou li, alò ke se de moun ki deja byen deja, pa egzanp si ou pran le parleman, le parleman, si ou pran la prezidans, se la tout kòb yo ale, sa yo pral regle la yo? Kisa lajan sa a pral regle kote sa yo? Kote ki gen bezwen yo pa gen anyen kal la. Don, m ap di w yon bagay, sa w di yo, yo trè bon, men sepandan fò genyen Fò w konn kòman pou w di yo. Gen yon fason pou w sansibilize moun yo. Desann ou, poze ou. Gen de bon bagay ke w ape di. Ou sa w ap di yo, yo trè. M pa konnen si yo du fon du kè. M pa konnen si vrèman sa w ap di yo, si w sensè. Men si w sensè vrèman nan sa m te tande ke w ape, ou t ap bay egzanp ke w t ap bay yo, ebyen gen fason ke w ka sansibilize mesye kòlèg ou yo. pou fè yo konprann ke peyi an mesye li depann de yo menm, peyi a ka chanje si nou mete nou mete prensip ladann, si bagay yo fèt nan jan ke yo dwe fèt. Paske nan men ke nou panche pou nou wè sa kap pase nan dwàn yo, se pa yon kesyon mesye nou bezwen bay moun pòs, nou gen zanmi nou, fanmi nou bezwen mete yon seri de kote Gon seri de moun ke m konnen ke n ap chache e pòs n ap chache pou yo. Ebyen non ou pa kapab, ou pa senatè, menm si ou soti nan yon zòn, ou se, ou se zòn, ou se, ou sot kòm senatè nan zòn nan, men ou se senatè tout peyi a. Sa vle di ke ou vini pou defann tout peyi a, ou vini kounye a pou ou pèmèt ke bagay yo mache byen pou tout peyi a. Oubyen menm si ou ta pran pou zòn pa w la sèlman. Pa egzanp si w ta pran pou zòn pa w la sèlman, ou vini pou defann zòn pa w la, ou vini kounye a la a pou pèmèt ke zòn pa w la li evolye, pou l soti nan sitiyasyon kote l ye la a. Je sè ke prèske, bon, èske m ka di prèske, èske nou tout ki nan paleman an, e se pa de moun ki vwayaje al, menm Dominikani n ale, nou wè kòman peyi a fonksyone, nou wè kòman sa ye. Mesye senatè yo, depite yo, Mwen mande nou pou nou poze, pou nou chita, pou nou diskite. Aprann de bagay. Ale sou entènèt. Gen anpil bagay ke n ap aprann pou nou konnen wòl yon senatè, wòl yon depite. Gen anpil bagay ke nou ka konnen. E s'il le faut, nou kapab menm fè de moun vini, de moun ki konnen, vini nan paleman a hui clos. Ebyen, nou fè de, fè de, fè de seyans de fòmasyon pou nou, an se ki konsène senatè, An ce qui concerne depute, sa pral pèmèt nou fè travay nou plus byen. Se pa yon yon wont li ye non, wont lan se lè n ap di de bagay ke nou pa t dwe di nan plas kote nou ye a, n ap fè de bagay ke nou pa t dwe fè nan plas kote nou ye a. Wont lan se pa lè ke n al chache konesans. Gen moun ki konnen pase nou, moun ki konnen pase nou yo, rele yo kounye a pou yo ba nou de fòmasyon pou n ka fè travay nou byen pou le peyi. Se pa yon pwoblèm sa ye lè yon moun ap chache konnen. Donk, mwen swete ke mesye nou kapab panse avèk sa e konnen ke nou gen yon grand responsabilite anvè le peuple, grand responsabilite anvè le peyi pou chanje la situation de ce peyi. Yon seri de bagay ke nou wè kap pase, ekoute mesye nou genyen posibilite nou nou menm pou nou fè de proposition de loi mesye, gen de bagay ke nou wè kap pase nou ka fè de proposition de loi e pi pou nou defann yo avèk des arguments. Lè yon moun ap pale kite moun nan vin di, si moun nan ap di fatra, kite moun nan pale fatra, lè l fini nou menm avèk agiman ke nou genyen kounye a, kalmeman avèk tout imilite, avèk tout ebyen fòs nou, avèk sa ke nou konnen kounye a, n ap mete moun nan down, n ap mete moun nan byen ba, n ap fè moun nan konnen ebyen men sa peyi a bezwen, men sa peyi a bezwen. Pa gade sou ti monnen y ap ba nou mesye, lajan ke nou genyen an mesye nou ka mouri nou pa menm viv li. Se pa sa ki enpòtan. Li enpòtan pou ke yo di ke mesye, pami tout parleman ki pase nan peyi a, parleman senkantyèm sa a, ebyen monchè, m pa konn si se senkantyèm ou senkansenkyèm oubyen konbyen nou ye a, ebyen ki pase, monchè nèg sa yo te fè yon travay serye. Fò nou kite non nou, pa kite non nou pou y ap vin, pou y ap di de bagay menm jan yo te konn di pou lòt yo. Mesye, menm si Eeh eh ou pata gen yon nivo, menm si ou pata genyen yon nivo eh pa rapò a sa ke w ape fè a, lè sa w ap di a ou klase li, sa w ap fè a, sa w ap di a ou byen enbi de sa w ap di a, enben pa gen moun ki ap wè ke ou pa gen nivo. Mwen konnen ke gen anpil nan nou ki vreman ki pa genyen de nivo an tan ke palemantè, an tan ke nan pòs kote nou ye a. Men sepandan, ou ka fè valè ou. Ou ka fè valè ou. Ou pa oblije se franse pou w pale non, paske lang peyi a, se kreyòl li ye. Enben, nan sa w ap di an kreyòl la, aktyèlman se kreyòl m ap pale la a. Men sepandan, sa m ap di a, m panse ke tout moun ka tande l, tout moun ka konprann li. Fò w genyen de bagay pou w konvenk moun. Konvenk la pa oblije se batay pou batay. Konvenk la pa oblije, ebyen, se, se mete pou al mete men nan kòlèt lòt la. Non. E, konvenk la se avèk lè mo. Il y a pas une arme qui soit plus puissante que la parole. La parole peut faire beaucoup de choses, c'est l'arme la plus puissante. E se sa k fè ke le parlemantè dwa se sèvi de sa, de sè, dwa sèvi de, de, sèvi de la pawòl pou se fèr antandr. Ebyen, moun ka konprann nou, moun ka tande nou apati de sa ke n ape di. Nou pa oblije goumen

Kèlkeswa lòt enterè mesken ou pèsonèl ke n ta genyen mesye, mete yo de kote lè nou nan Paleman an. Nou vini pou ke n kapab pèmèt ke peyi a mache pou moun ka viv ladan l, paske nou nan yon peyi kote moun pa p viv. Se pou nou rann nou kont ke mesye pou nou fè onè nou antan ke palemantè, lè laprezidans vini avèk de bagay nou wè ki kontre le pèp, ki kontre le peyi pou n ka defann li, men defann li avèk des arguments, Defann ni avèk tout imilite nou, defann ni avèk tout sajès nou, epi lè sa a m ba nou garanti non nou prale trè wo, non nou prale trè lwen. Donk mwen swete ke nou tande m e nou fè ansòt ke peyi a soti nan wont sa a m wè ke n ape pwopaje, mete deyò sou tout ebyen sosyo.

e m swete ke nou nou konprann mwen, nou tande mwen an se sans, paske n ap gen yon ankò pou nou retounen ankò sou sou kesyon an, pou ke nou kapab wè kòman peyi nou mesye kapab yon peyi. Nou vwayaje, nou wè bèl peyi, nou wè kòman peyi ap fonksyone, nou wè kòman peyi ye, nou wè kote moun ap viv, nou wè kòman eta pèp ayisyen ye, Ebyen mesye gon bagay ke nou ka fè. M konte sou nou ke Bondye kapab beni nou, ke Bondye kapab ouvri konesans nou, ouvri ebyen ba nou pli de konesans, ba nou pli de mwayen, pli de mwayen pou nou diskite, pou nou gen de agiman, pou nou kapab fè peyi a mache. Pa aksepte nenpòt ki bagay nan men la prezidans, pa aksepte nenpòt ki bagay nan men pèsòn moun, men vini pou ke nou kapab fè de peyi a yon peyi nòmal, yon peyi serye, yon peyi kote ke nou ka ramne ebyen vini avèk touris ladan l ankò, kote ke moun kapab vini kounye a pou fè peyi a, mete travay ladan l, mete de zantrepriz pou pèmèt moun kapab travay. Ke Bondye beni nou, ke Bondye kapab beni Paleman an e fè de Paleman an yon bagay serye pou chanje sitiyasyon peyi a. Babay.